Nou wè, se sa k mennen m la jodi a. M pa m pa kapab nou nan pwoblèm ensekirite pou se moun pou m voye. Mwen vin tande nou. Mwen vin pale ak nou. M pa kite se moun mwen voye. Savyen se nan depatman Latibonit Savyen ye. Savyen pa nan yon lòt kote nan peyi a. M pa ka kanpe pou ven trant nèg side yo di se yo. Ki pou dirije yon peyi ke nou te banm dirije. Se nou ki te banm dirije nou. Enben, sa vle di, se sa k mennen m la a. M pa konn pè, m pa konn pè chaj ke n te ban mwen an. Nou te banm chaj pou m dirije nou. Men sa k ap pase nan Vale Latibonit jodi a, m vle nou chak. Ki la nou konn sa? Se paske gon seri de moun yo chak gon moso vale latibonit nan pòch yo. Jodi a, m vle nou konnen moso vale latibonit sa ki nan pòch on seri moun nan, si yo pa vle vin mete l sou tab la pou n pale ansanm, pouvwa te ban mwen an, m pral pran l nan pòch li pou m mete l sou tab la. Pou gen sekirite nan Latibonit. Se sa m vin fè. Se li m vin fè. Fò m di nou sa. M pa t, nou pa t vote m pou m te, pou m te kouri lè nou gen yon pwoblèm. Nou pa t vote m pou m te rete nan palè, pou m te rete nan èkondisyone lè n, lè n gen yon pwoblèm. Nou te vote m Lè sa pap mache pou m vin tande nou, pou m vin devan nou. Paske se nou k te ban m pouvwa e nou wè tout sa k ap pase yo. Nou wè yo, nou wè yo, nou viv yo, nou wè yo ak je pa nou. Jodi a, refòm k ap fèt nan peyi a, Se pa mwen menm sèl ki pral benefisye l. Refòm yo se pa mwen sèl. E se pou sa nou wè yo pase pa tout bagay jodi a. Yo yo soti nan peyi lòk. Yo tonbe nan tout sa n konnen k konnen. Jodi a nou wè se pa lè zam ke nèg yo vini pou yo anpeche pèp la viv pou soulve l kont mwen. Jodi a m ap di nou sa. Mwen vin la, sèt istwa de moun pral di m, direktè iks, direktè ygrèg. Mwen vin la, m ap di nou sa, mwen vini, mwen konnen nan kòtèj mwen la gen 5 machin, m konnen gen 100 udmo k fòme, mwen konnen genyen minisyon ki pou voye gen minisyon la, m konnen gen zam ki pou koresponn ak nèg yo, paske jan sa ye a, li pa posib, nou p ap pran l, m di nou l, e nou te ban m pouvwa. Si, lè m ap deside pou m di nou, m ap rele nou, m ap di nou, M prale, e nou di m, M ap desann Savyen an menm, mwen prale, e se pou sa m mache ak tout sekirite m, se pou sa, se pou sa, pa gen kote nan peyi a prezidan an pa ka pase ladan l, se pou sa, paske mwen di, nan Vale Latibonit, e se pa nan Vale Latibonit sèlman, sa k ap pase nan peyi a, li revòltan. E se pou sa m di nou mwen menm kòm prezidan jodi a, m p ap chita nan palè ankò, m oblije vin jwenn nou sou teren an. Sa vle di kout fiji k ap tire yo la a, se pa pou sa n te vote m. Nou pa t vote m pou m al gouman moun, nou te vote m pou m gouman soudevlopman, nou te vote m pou m gouman mizè, men depi m rive m wè se ak moun m ap goumen, moun ki anpeche peyi sa a mache, moun yo met zam nan men yo a. Yo menm, yo menm yo met zam nan men yo a, k ap goumen avèk pwòp tèt pa yo, paske se moun ki sot nan mitan nou, yo met zam nan men yo. Se pa lòt moun yo met zam nan men yo, se menm nou menm nan yo pran nan mitan nou, yo met zam nan men yo.